Mwen pa fè video sa pou nenpòt moun. Si video a fèt pou ou wap konnen. Wap konnen, wap rete sou video a, wap gade video a jiska la fen. Men si video a pa fèt pou ou, wap pase video a ou prale e ou pap janm janm janm janm kòmanse. Hello guys, kòman nou ye, kòman nou ye, se Billy Waw, on plezi pou nou rantre lakay ou jodi a. Si ou te toujou gen anvi lanse on karyè mizikal, swa nan chante oubyen swa nan jwe mizik. Ou ta dwe lanse karyè w kounye a menm. E nou pral ba w rezon ki fè ou dwe lanse karyè w kounye a menm. Nou pral pran yon ti kout poz 17 segond nap tounen kounya. Hello guys kòman nou ye se Billy. Lili Waw is back! Hello guys koman nou ye se Billy Wah. Bonjou bonswa tout moun, depandaman de lè wap gade video a, non pam se Billy Lilith men ou menm ou kapab relem Billy Waw paskem son nèg ki waw e tout moun kap swiv mwen yo tou yo se moun ki waw. Jan mwen di a, si ou te toujou vle lanse yon karyè mizikal, ebyen, m pral ba w 3 rezon ki fè ou sipoze fè l kounye a menm, ou sipoze panse a kòmanse l kounye a. Anvan sa, pèmèt mwen salye tout fanatik yo, m salye nou tout alawonnbadè. Anvan menm ke m ban nou. 3 rezon ki fè ou sipoze lanse yon karyè mizikal kounye a la menm. Kite m salye moun kap gade m toupatou nan mond la. Men statistik yo bay kèk vil kote ke moun yo gade m plis. E apre Pòtoprens, lòt kote ki gade m anpil, Filadelfi, Miyami, Nouyòk, Santyago de lòs Kabayewòs, Santo Domengo gade m anpil. Mwen wè gen kèk moun ki gade m Bahamas, Chili, Brezil. M salye nou. E lè nou ap kòmante anba videyo a map kontan pou m konnen ki kote ou ye pandan wap gade videyo sa yo ke map fè yo. Mèsi, mèsi paske nou renmen chèn nan. Bon an nou antre nan vif sijè nou. Pou ki rezon ou dwe lanse on karyè mizikal jodi a menm? Premye rezon ki fè ou dwe lanse on karyè mizikal jodi a menm se paske. Don sa ou ò genyen an, talan sa ou wè ke w genyen nan ou menm nan, pa mete nan tèt ou se tout moun ki genyen l. E pa tout moun ki genyen sa w wè w ka fè a. Gen moun ki t ap renmen ka fè sa w ka fè a. Ou wè w konn chante, men, w ap trennen sou sa, trennen sou sa, alòske gen moun ki t ap byen renmen, ki t ap vle kòmanse yon karyè, men ki pa ka fè sa. So, lefètke w ka fè sa, sa se yon gwo rezon ki fè w dwe kòmanse l. E son lè pou kòmanse. Donk, meyè moman pou kòmanse l, se kounya. Dezyèm gran rezon ki fè ou dwe kòmanse on karyè mizikal kounya menm, se paske ap toujou gen demand pou mizik. Moun ki fè ekonomi yo, ki fè jesyon yo konnen on ti bagay ki rele la loi de l'offre et de la demande. Kisa demand lan ye? Kisa moun yo bezwen? Ebyen, mizik se yon bagay ke moun pap janm, janm, janm sispann bezwen. Moun ap toujou bezwen mizik. Moun ap toujou bezwen mizik pou chak sikonstans ki egziste nan lavi. E mizik se pa yon bagay kòm si m ta di w ap janm rive yon lè pap gen plas pou kreye nouvo mizik, nouvo chante. Pap, sa pap janm rive. Ou kapab vin avèk on bagay ki orijinal, on bagay ki pran plas li, ki rete on klasik nan listwa. Moun ap toujou bezwen mizik, moun ap toujou bezwen tande mizik. Donk, tout tan gen demand, fòk kapab gen òf. E ou menm ki gen talan, jan m te di l nan kòmansman, ki gen don sa a la, se wòl pa w pou kapab pran mizik la, pou kapab pran sa ou menm ou wè ke w ka fè a, Epi pou sèvi avèk li pou bay lòt moun, men ou menm tou pou kapab jwenn. E nan, pandan m ap pale de jwenn, ban m tou ba w twazyèm rezon an ki fè ou dwe lanse yon karyè mizikal kounya. Ou dwe lanse yon karyè mizikal kounya paske ou pa janm konnen ki kote sa ka mennen w. Bay mizik la, chante a, ba l yon ti plas nan lavi w. Depi ou wè son bagay kou ka fèt. Paske fòm di sa video sa map fèl mwen pa fè video sa pou nenpòt moun. Si video a fèt pou wap konnen. Wap konnen wap rete sou video a wap gade video a jiska la fen. Men si video a pa fèt pou wap pase video a ou prale e ou pap janm janm janm janm kòmanse on karyè mizikal. Donk janm te di a 3 èm rezon an se paske. ou pa janm konnen ki kote sa ka mennen w. Menm ou menm ou ka sezi pou w wè ti karyè mizikal sa m te kòmanse tou piti a, men gade kòman li evolye, gade ak kiyès mwen siyen, gade ak ki lebèl mwen siyen, gade nan ki aktivite m ap jwe, gade ki lòt atis ki nan menm afich ansanm avèk mwen. M te kontan pote ti moso motivasyon sa pou nou. Mwen espere ke nou beni nan mesaj sa. Mwen espere ke li pral pèmèt ke. nou kòmanse panche sou karyè mizikal nou. Zanmim yo se t on plezi pou nou te ansanm, ebyen nap baw randevou on pwochèn fwa pou on pi bèl video toujou. Rete sou chanèl la, abone, kòmante, pataje, like. Nou konnen se tout bagay sa yo kap voye chanèl la monte. Bondye beni nou.